Byenvini sou Koze an Sante! Pandan n ap reflechi e nou jije li enpòtan pou nou kapab fè yon ti pale avè w sou sijè sa a. Se yon sijè, alò nou pa kapab di li tabou, men se yon sijè pafwa nou pa ba li tout enpòtans oubyen apresyasyon ke sa mande. Nou va wè yon konsèp e nou va gen pou detaye li petèt o fur et a mesure selon e jan ke motivasyon nou ye. Nou va gen pou nou detaye li petèt nan plizyè ribrik ke nou va gen pou nou pataje ansanm avèk ou. Se kesyon sa rele, se kesyon de vyeyès. Vyeyès se sa nou ta ka rele nan feno, nan, nan langaj pa nou e, e granmoun, oubyen moun kap granmoun. Gen yon pwovèb ki di, timoun jodi, granmoun demen. Tout moun ki vin granmoun jodi, jodi a, oubyen tout moun ki granmoun jodi a, te gen yon lè yo te timoun nan vi yo. Se sa k fè, kategori sa pafwa gen jan nou wè yo, gen fason nou wè yo. Se tankou nou ta kapab di, gen moun lè yo gade yon moun ki kòmanse antre an aj, se kòmsi moun sa a li pa t janm timoun. Oubyen se kòmsi moun sa a. e li pat janm konn sa ki rele tout bon bagay nan vi yo paske souvan de fwa nou rezime granmoun nan oubyen nou rezime moun ki gen laj lan oubyen moun ki kòmanse gen moun nan ak yon kategori moun ki pa gen plas li oubyen kategori moun kote nou kapab di moun sa yo yo gen yon aktivite byen detèmine pou yo e tout sa ki gen rapò avèk tout sa ki gen rapò avèk e byenèt yo pa ladan. Se sa k fè li enpòtan pou nou kapab pran an konsiderasyon konsèp sa a e pou nou kapab mete li nan kontèks li pou nou kapab pale sou li. E youn nan mo souvan e nan anpil fason nou konsevwa yon moun ki genyen laj, alò se yon konsèp yo rele, alò yo rele li ajizman, ajizman. Alò nou pa ba ou plis detay sou mo sa e si nou ta kapab di E kòman moun ki granmoun bò lakay ou a, kòman ou rele l? Alò, se pa paske ou di l tonton, matant ou rele l non. Sa se de mo ki m kapab di ki nòmal. Donk, rele yon moun tonton, rele l matant, se respè. E mwen ankouraje nou, moun ki pi gran pase nou, pou nou gen yon fason pou nou rele yo ki. ki tand e pou nou montre apresyasyon ke n gen pou yo. Men nan yon lòt sans, gen de mo lè w di yon moun paske li gen laj sa, ou rele l mo sa, se paske ou konnen li se yon moun ki gen laj e nan tèt pa w, ou rele, ou rezime l konsa avèk mo sa. Dèfwa moun di, kote granmoun nan? Oubyen e ti manmi, oubyen ti papi, nan yon sans ki iwonik. Oubyen tou paske moun nan kòmanse blanchi, gen de gen de jan moun nan, gen de maladi moun nan ap devlope ki vin fè l gen konpòteman m kapab di ki ki diferan de konpòteman ou menm epi ou jije l mal. Bon, nou pa pral di mo yo la, men nou si ke si n ta mande ou menm ki ap gade m, ou menm k ap tande sa n ap di an, ou ta kapab di kòman ou konprann yon moun ki gen yon mo lakay ou? Ki mo ou itilize? pou kapab kalifye yon moun ki granmoun bò lakay ou. Eske se mo nou konn tande yo? Men se se ke si nou pral di mo yo, nou pral gen anpil mo pou di. Alò n ap kite tout ou menm k ap gade nou pou kapab kite mo pa ou pou kapab di kòman yo rele moun ki kòmanse antre an aj. E gen yon fenomèn souvan nan peyi nou, gen yon mo ki komen, souvan yo itilize. nan peyi nou vin jwenn timoun nan non sèlman li kòmanse antre nan an aj e mwayen ekonomik li pa pèmèt ke li fè de aktivite pou kapab pran swen tèt li e avèk maladi ki afekte sistèm sistèm ki afekte sèvo moun nan li konn bay moun nan de konpòteman ki an ti pe biza e konpòteman sa yo konn fè moun nan swa ke li egare li pèdi wout kay li l ap mache avèk pake rad sou tèt li nou ka konprann ki kote nou vle rive e kisa sa vle di pou nou donk n ap kite yo. nan ti pati sa e tout ou menm ki gen yon kòmantè ki gen yon remak sou sa ke nou pataje a ou ka fè nou konnen e nap kontan nou kapab pataje opinyon nou ansanm avèw mèsi.